Bonjour, bonsoir tout moun Koman nou ye? Se aktris pa nou Isabelle ki tounen nan kay la vin pale avèk nou.
Bonjour, bonsoir tout moun Se toujou menm Balina kòm nou konnen non an deja Nou retounen nan kay la pou nou vin fè yon ti yon ti pale ankò paske gon bagay yo ap pale sou entènèt lan depi lè nou fin lage videyo a nou vini pou nou ka eksplike de sa y ap pale an ke nou menm nou pa nou pa ladan l.
Euh rimè a se kisa li? Gen anpil moun kap fè komantè, bon menm ke m konnen gen anpil fo kont se menm moun sa yo ankò, se menm moun MJF yo ki fè fo kont lan pou vin pale tenten. Ok gen yon rimè kap di nou se menm nou menm nan menm vòlè a. A tout moun kap fè fo komantè sa yo, nou vin pale avè nou. Wè nou menm nan MJS nou te toujou apa. Apa nan tout sa k ap fèt. Tout desizyon k ap pran se lè gran tèt yo vin fin pran desizyon, se lè sa yo vin kote nou. Ok? Depi McDonald Jacques fin di yon bagay, se apwouve. Ou pa gen pou di, ou pa gen pou ni kont ni pou. Se just asepte sa k fèt la. E Rimè a se ki sa li ye? An, konsènan de materyèl yo ki te pèdi an, ok, m panse nou te wè l, live lan McDonald Jacquet te fè a, tout staff li an, e premye novanm 2020, ok, yo te di nou ke materyèl yo pèdi. Daprè kòmantè nou wè anba video n lage yo anpil kòmantè fèt, yap di nou vòlè, kamera pat pèdi vrèman, pawòl la gentan simaye tout kote. Pou klarifye avèk sa moun yo ap di an, sèt, kamera yo pat pèdi vrèman. Ok, e nou menm, mwen menm, Balina nou pa vòlè. Plan an, plan an kisa l te ye? Se Ati, ke nou konnen sou non Bergerette, ok, prezidant MJF, Li te rele nou, m panse si si sa fèt premye novanm 2021, m panse nan 30 yo konsa. 30, Yeah.
30 oktòb. Yeah. Li rele nou, mwen menm Balina, li rele nou tout lòt moun yo. Li di nou konsa ke McDonald gen yon plan. E nou di kòman, ki plan li gon plan pou pou n ka pase desanm nou bèl. Nou di n pa konprann. Lè l esplike nou, l di konsa men sa McDonald konte fè. E li di konsa ke y ap fon jan, yo pral fon live pou yo di fanatik yo materyèl yo pèdi. Sa vle di ke si yo di fanatik yo materyèl yo pèdi, kidonk y ap bay kòb, ap gen anpil lajan k ap antre bagay la. Pou yo ka bay èd. M panse ke Balina te di non, pa gen sekrè k pa devwale, poukisa n ap fè sa? Si nou fèl pi devan moun yo konnen li pap bon pou nou ok mwen menm tou mte mpat asepte mdi kòm mte di sa se konsa mwen menm mta prefere al vann siret bò la nan e kote mte rete a nan pot kafou a pase poum ta fè yon bagay konsa mwen menm mpa aprouvel yo di non lap bon pou nou se pou yo ka fon fason pou desanm nou pase bèl nou dil ke nou pa konnen nou pa kon nou pa nou pa nou pa nou pat admèt ok kòm desizyon te fin pran dja yo fè afè yo. Ok epi se rezon sa tou ki fè nou menm nou pat nan videyo a. Yeah!
Epi nan demen, McDonald leve, epi li leve nou nan kabann li di, Nou prepare nou pou videyo a. Ok, mwen menm m leve, apre sa l di, Tout moun pa bezwen vini non, se Ati, Jini, e Tanisha, ki se yon Darline, Ketura, epi Billy. Sonson, e toujou yo 5 lan.
Yo 5 lan parèt yo fè, yo fè videyo! Lè yo nan live lan yo wè bagay la ap byen pase pou yo, yo wè lajan ap monte, lajan ap monte, lajan ap monte, kounye a yo vin kote nou, yo di m konsa ke prepare m pou m fè vide, non, yo di m konsa apa m poko prepare, m di poukisa, m di m pap parèt lan videyo, McDonald di oh nou menm nou toujou ap met kò nou apa, m di wi, m di apa kou n fin fè afè nou, kou n wè l bon pou nou, e lè sa w ap di nou vini, m di mwen menm m pap vini pou m fè videyo, ou konprann. Moun al al pale, di nou menm e konsa nou menm toujou ap met kò nou apa. Sèt, se rezon sa ki fè mwen menm pat parèt paske mwen menm m respekte nonm anpil. M pa wè mwen menm ki pral parèt nan yon live pou m ap fè zye m sèch, pou m ap di fanatik yo ke m renmen anpil, ke m konnen yo renmen m lan, pou m ap di kamera pèdi, bagay sesi, se avèk anpil regrè, anpil tristès, non m pap santi m nan po m. Pi devan lè yo vin dekouvri verite sa, kòman l pral ye? Humm se rezon sa jodi an anpil moun ap di nou vòlè ap di fanatik ee tout moun nan MJF se vòlè cheri mwen menm Nou pa vòlè nou menm cheri mpa vòlè Nou pa vòlè ok tout desizyon k pran depi Mandela di yon bagay se fini Yo 5 lan yo 5 lan plis yo 5 lan Mwen menm afè bagay sa kòm mte nan MJF mpa te ka di non mpa te ka al rele yon moun poum dil mte just rete nan mwen menm. Ok m rete nan mwen menm m panse president lan li pat pè pou l te
pou voye kòp ta pral voye kòp pou li si se pa yon lòt moun ki te kanpe bagay sa m pa kwè li menm li pat wont pou l te bagay li e pa mwen m te pou m mache li te ap mande ed m bagay pèdi nan MJF pandan se tan e te manti ou te ye men banm di nou Pa gen yon sekrè ki pa devwale. Bagay lan te la lontan sa. Anpil moun konnen l. Anpil moun konnen l. Sa ka rive yo pot ko vle pale l. Men sa k fè nou vin pale de li nou menm se paske moun yo ap pale yo di ke MJF se vòlè. Nou te nan MJF, men nou menm nou te apa nan MJF. Nou pa konnen anyen de bagay sa yo. Dayè, m te toujou di yo sa pa gen yon sekrè k pa devwale. Nenpòt sa w fè li mèt nan mil an, santan. Ou wè, ou wè sekrè, sekrè pa fèt avèk plizyè moun, sekrè fèt avèk on sèl moun. Imedyatman, on lòt moun konnen l, lòt moun, lòt moun, jiskaske l ap mennen tout moun nèt ak konnen l. Èske ou konprann? Mwen panse ke moun ki te, ki te dekouvri ke Materyèl yo pa t pe di l nan staf la, yo te met moun sa deyò pou l pa t al pale. Epoutan erè, erè l fè. Wi. Si w met moun nan deyò, ou lan kont a moun nan, ou mete l deyò. Pou l pa pale. Sa vle di moun nan pral vann ou. Moun nan te chwazi kenbe silans. Bon, mwen menm di silans paske sa apre l fin kite misye, sa ta sipoze fè anpil tole. Li te chwazi kenbe pa w li menm ke gen de twa moun ki te gentan konnen. Sa pa t fè bri men n ap gade anba kòmantè gen moun k ap pale. Y ap rele nou vòlè.
Nou pa vòlè baby. Nou pa vòlè. Se pa koulè sa pa bon pou nou nou monte rezo sosyo non. Sa pa t bon pou nou. Nou te jis tap sipòte MJF, nou te gon, nou te gon rèv, ok, nou panse se te vre. Dèfwa ou konn fin swe pou yon moun ou panse lap chanje chemiz pou ou, l pa chanjel vrèman. Lè sa bon pou nou. Dènyèman Ati te relem mwen menm li tap pale mwen menm Balina li tap pale l di li tap chache yon eskiz, li tap di li wè nou mete nou apa sak pase, o si gon bagay ki te fèt padone l. Se manti! Se manti! Pawòl plan yo pou yo te vin pran pawòl nan bouch nou. Yes se plan, sak fè li te vin kote nou se paske li te bezwen fè yon emisyon, pou n te prezante, ou konprann, paske si w pa byen avè nou, w ap mal reyaji avè nou. Epi pou w ap fè yon show, pou tout atis anndan kay la ap pase, epi mwen menm ak Balina pa t parèt, fanatik yo ta pral poze kesyon, ou konprann? Se pou sa, yeah, se pou sa li vin kote nou, pou l te chache byen li menm ak tout Ketura, Sonsonn tou, ok? Lè yo wè sa sa pa mache nou just nan mi pa gen pwoblèm si nou menm nou deside chanje vre nou la nap swiv si sa bon nap wè si sa pa bon tou nap wè e poutan se pat manti paske mwen yo toujou dim lè yon moun ap danse sou 2 pye son sèl pye ou menm pa vin danse sou 2 pye danse sou yon sèl pye mwen m te just tap swiv yo epi nan se konsa se pa anyen serye. Ou konprann? Gade jounen jodi an, Macdonald mete nou deyò san yon goud. Li pa ni peye nou e nou depanse kòb nou ankò. Epi tou men sa k pase an tou, li mete nou deyò premyèman, nou ta prale nan peyi nou wi, nou pa ko gen kòb pou nou ale se sa k fè nou pa t ale. Premyèman nou pa fè zak nan peyi nou, nou pa gen anyen nan peyi nou, nou pa gen okenn pwoblèm nan peyi nou. E nòmalman nou ta prale nan peyi nou men Macdo pa ka al Ayiti li menm. Fòk Macdo ka konnen sa li menm. Ou imajine w Macdo Macdo Macdo fè plent pou nou nan bagay nan komisarya pou vin arete nou pandan se tan se li menm ki fè nou nou menm ki pou ta fè ki pou ta al nan lapolis pou li pou l peye nou wi nou pa fè l se li menm k al fè l kòmsi pou mete nou nan prizon bon li menm k ap fè gwo gwo vye bout tonton bagay Yo pa mete l nan prizon. Li vin mawon Sendomeng. Se ou an afè. Mwen menm m pa an afè. M pa an afè ni bò lakay mwen, ni lan peyi m, whatever kote m soti. Kote m pase m pa an afè. M pa gen dosye lapolis sou do m mwen menm. Mwen ka al dcpj nòmalman Ayiti. M pa gen dosye lapolis sou do m. M pa gen avi de rechèch dèyè m. M pa genyen l. M pa gnyn balina non plus nou pa gnyn l. Kounya nou ka di nou genyn l ou konn sak fè sa paske li al fè yon bagay sou nou. Yeah kòm li di woodly se asasen l ye m panse e ou k te an afè a woodly. E zanmi woodly ye. Epi woodly se kouzin ati se papa woodly k tap okipe ati m panse si si woodly kriminèl ou an afè tou paske se ou k te antrave l isi. Pou l te vin travay pou wi. Ou konprann McDonald Jacques? Kòm ou di nou, nou fò menas kouto, w al pote plent lapolis pou nou a tout staff ou yo, ou konprann, ou menm, Ati, Sonsonn, epi Ketura e. Darline, Mona tout staff ou yo avèk frè ou ki an tèt la kòm ou di se sponsor li ye antouka nou vin pale avè w anplis tou gon bagay ankò mwen m konnen nou wi m konnen nou plen fo kont oh yeah so sou m gen 75 fo kont sou entènèt lan plis McDo McDo gen kont li ekri non Fednaelle li gon kont sou non Fednaelle li gen youn sou non Tout a pi fò atis yo MK Strong Li fè plizyè fo kont sou entènèt la Sa vle di ou menm ki pa konnen li pral ekri vye kòmantè yo paske yo gon pakèt fo kont Yo kòmanse avèk li Facebook èske ou konprann Sa vle di nenpòt sa nou ta wè yo ekri an se fo Sa vle di yo just bezwen pase Mwen menm m konnen m konnen Aarti ap ekri li gen fo kont l ap ekri Tout medam yo ap ekri Tout medam konsa nou gen avè nou Soso menm soso m gen 75. 75 Nou la nap pede fè fo kout banm di w wè Yo toujou di w wè lè yon ti poul cho e mal fini k dèyè w Wè jodi an Macdonald Jacques mete nou deyò nan Sendomeng san yon goud Mwen panse ke chatiman ki rezève pou nou ap pi gran ke sa Ok Tout moun tout moun ou konnen ki te fè pati de konplo sa M panse m ta swete ke pou Macdonald ta travay anpil Pou moun sa yo pa soti wont devan yo. Kòm se nou jounen jodi ap maltrete, yo fè nou kalte aksyon sa. Tout moun wè cho. Tanisha, ban m di w cheri. Men sa m e!
Hey!
Wè son nèg w ap jere. Son nèg w ap jere nan MJF. Mwen m Tanisha m sezi Tanisha m. Son nèg w ap jere nan MJF. Ou tounen kòm mari w se jounalis, ou pi mal ke li. Ok ou pi mal ke mariw bon bzou cheri ou sot ayiti ou kite manman ou kite sèw kite tout fanmi ou ayiti ok jere ti tèt nèg ou an sèm jerel ou tande jerel nan MJF kòm yachto yo bon yon nèg pou pa soti pou pa kont nou pou jo pa kale paske maldo se konsa liye depil wèw jo kale Ou mande lajan paske malgre tout moun ki mandel touchel mete yo deyò wap wèl wè tout moun nou pa wè nan feyton yo tout se moun tout se moun malgre yo pa vle peye nap gade mesye ki te jwe wòl avoka nan mesye sa disparèt yeah ki te papa bily an malgre yo pa peyel li mande malgre yo touchel malgre yo pa nan nivo sa. Tout moun fanatik tout moun nou pa wè nan feyton yo se moun McDo dwe bon si chak grenn moun sa yo ta di lap fè yon ti bout video lage poul di konbyen kòb McDonald Jacques dwe yo m pa kwè l tap ka reponn McDonald Jacques panse se ras ni nou ye nou o swadizan nou fè video pou n mande nou pap mande cheri nou pa bezwen popilè. Nou pa bezwen popilè ok si pou n atis n atis deja gras a Dye hit la pou nou nou travay pou li nou fè l si fanatik yo pa t renmen nou nou pa tap la ou konprann kòm ou menm ou abitye mande sou entènèt la nou pa menm jan avè w nou pa menm jan avè w ok kòb kamera yo te manje swadizan se pou nou ou tap fè plan an. Ou manje l ou voye peye machin ou avè l pou ranje Ayiti machin ou te manke mouri ladan l nan fè mal nan moun da moun Cheri ou wè kòb sa yo w ap peye yo kòb fanatik yo swadizan ou te di se pou nou ou te voye l swadizan se pou nou ou te fè bagay la Nou pa konn anyen de kòb sa nou pa manje ladan l nou pa konn anyen de li Si n manje ladan l nou pa konnen men kòb ou nou konnen pifò kòb ou se nan machin ou voye Ayiti Gen moun ki te fè l kado kamera tou Gen moun ki fè l kado kamera e Macdo pran paket kob wi epa de kob non pase Macdo pran pil kob mwen menm mte konn al dèyè nan kob yo tou poul te ka ba president lan kob swa dizan se fanmi president lan kte voye kob pou li ayiti manti li bay moun yo yon kob yon fason apa pou moun pa konnen. Ok nou pap mande sou entenet la cheri. Nou pa k mande. Wi, piga, paske yo pral, yo pral di ke se, se mande nou vin mande, nou pa menm jan ansanm avèk yo, nou pa vin mande. Se yo menm ki toujou gen plan pou mande. Pou vin mande sou entènèt lan. Ok. Paske pil kòb sa yo ou pran pou kamera yo, moun sa k ap voye 500 dola, k ap voye 800 dola, k ap voye 200 dola, k ap voye tout kòb sa yo. Nou pa t manje l ansanm avèk ou.
Nou fè plizyè jou ap ranmase kòb pou McDo.
Nou pa konn sa l fè avè yo, paske tout kamera yo te la. Sèl sa te bon moun. Bon, se yon kamera yo te fè l kado. Bon moun ki fè l kado yon kamera. Apre sa, McDo. Limyè e limyati.
e yo te voye pou li pou l travay. Ki sa McDonald achte? Filtè, e yon mikwo. Filtè. Ki sa ankò? Filtè avèk mikwo sèlman. Epi, ou konn sa k bèl la, guys? Lè l di l achte yon bagay a yon pri, si l achte yon bagay pou 50 dola, l di w l achte l san konbyen dola. Ooh, mezanmi, li nan kòt mil. Li monte pri a sou nou. Laptop li, li di m la, konbyen l te di nou achte l? Anvi se te, li pa di l. Pou 3 mil dola. 4 ou 3 mil dola ameriken. Yeah. Bann ti lajan ke banm diw nou pa egare nou jis te pran lanmou kòm lòt zon bagay pa gen moun ki kanpe vrèman nan MJF tout se ti sousou ou konprann m ta swete ou toujou gen kòb pou toujou ba yo ou konprann kòm ou tal peye e bagay kòb Billy ya wi kòb li te dwe ya wi kòm ou te peye l pou li se sak fè w te achte l la Billy tou konnen tout sa w fè yo li konnen li konnen tande tout se ti sousou paske w achte yo tout konnen. Billy a pa bon menm non Billy an pa bon menm Sak bat Billy Ou raple w nan swa Billy rele nou sou dodal la Billy ap pale ansanm avè nou di Oh mak de sesi mak de sela mak de sesi mak de sela Ou bliye Billy Epi se toutan wi Billy ou konn ap rele nou sou dodal la eksplike nou Trèt. Ni li menm ni Macdo 2 trèt. Yeah, len ap pale lòt mal. Ni li menm ni Macdo 2 trèt. Banm di nou, m pa menm jan avè nou tande. Kòm chak lè nou youn rele m se vant mwen nap vin bat, men malerezman, nou pa konn jwenn nan menm tou. Eskize m. Antoulèka, m pa rèd. Antoulèka mwen menm, kòm nou di konsa se mande n vin mande entènèt la pou n ka fè it, pou n ka fè atis, m konnen se sa n pral di anba kòmantè e n kòmanse fè l, nou plen fo kont, ou menm ak tout frè w la ou plen fo kont. Ban m di nou cheri, wè lè n ap ekri an, kontwole nou. Sinon ap gen plis bagay k ap devwale toujou. Hum. Ok, paske se la nou menm nou kapab. Ou konprann? Paske yo toujou di w lè yon moun rive lajistis sa vle moun sa pa zanmi w. Li pa zanmi w. Li pa zanmi w ditou ditou ditou. Epi Zazou ou konn sak bèl lan? Men fanatik yo, nou yon ti jan pa gen lespri tou wi. Banm pale avè nou. On moun di nou ke pandan moun nan sòti pral fè tounaj, on woube yo fè, woube a, woube son bagay entènasyonal li ye. Èske ou konprann? Nenpòt sa moun nan ta fè, yo tap jwenn li. Pou li fè nou konnen ke se nan woube yo pran l? Yo pran materyèl yo pandan Bibi moute machin an. Nou kwè nan bagay sa vre? Non. A mouche nou pa gen lespri. An plis tou pou klarifye nou pa konn al fè tounaj le swa. Se swa nou. E la kay nou fè. Se swa nou kòmanse fè tounaj la kote nan ale a lannwit bare nou nan ap antre. Men nou pa konn deplase swadizan neve nou pral fè yon sèn. Nou pa konn antre byen ta.
Pou pita nou antre, nou konn soti nan tounaj. Sa se epòk nou te fenk vini yo. 8 è, 9 è. Li pa antre. Men pa lè sa nou pral fè tounaj pa moun. Moun yo gen prensip la kay yo. Ok? McDonald's chwazi ba nou manti sa. E manti sa, li pat byen planifye non. Wi. E pi tou, banm di w tou, McDo. E... Bagay ou fè konnen ke ou te fè video ou di konsa ke moun ou te konn ap ede se pwòp yo menm ki te dèyè tou yo ou lagel sou youtube lan banm diw eksplike poukisa ou te ou te manke moun pito tande eksplike rezon an pito tande. Mpanse ke si McDonald Jacques te konn ede moun nou menm jounen jodi a li patap janm mete nou deyò paske yon moun ki konn bay èd ki konn ede pap janm mete moun kap travay avèl Nou tap alèz. Menm ke se koud nou tap koud pou ou whatever fe travay nou tap fè a, ou pa tap janm mete nou deyò son wood. McDonald konn peye etid inivèsite, peye etid pou moun li konn epi epi nou menm menm li pa konn ban nou. Bon bagay ki èd McDonald. Epi mwen menm mwen raplem ke m te gon videyo yo te yo te gen tounaj epi yo tap fon videyo. Epi kounye a m parèt nan vide yo yo ap rele m pa vini paske epòk lan m te tris paske m te gon gwo tonton pwoblèm. Epi kounye a la yo pran m atè a m ta yon ti ra ki koulè rad ki te sou mwen. Ah yon wòb m panse se yon ti wòb. Yon ti wòb ou kwè pa wouj grenò. Yon ti wòb wouj grenò ki te sou mwen. Kounye a ti di grangou l grangou wi. Jiskaske gen moun ki tap ekri m sou WhatsApp mande m kisa m ye sa m ye. Lè sa, se pwoblèm kay m te gen m pat ka peye kay li, m ap di mezanmi eske se nan lari m pral dòmi, m ap plenyen tout la sent jounen e MJF pa peye m. Makdo konn fè, konn fè konsa epi tout la sent jounen m konn ap kriye lè m gen pwoblèm mwen, Makdo pat konn di Balina m ap fè w kado 500 dola, li pat konn di l. Tout m konn ap kriye, m konn ap plenyen. Okontrè, m te fon sòl, m te nan sòl ansanm avèk yo, m te gen espwa se kòb sa m ta pral peye kay. Epi tou, li pa t peye m kòb la, l te manje kòb sa. Epi tou, yo manje anpil moun ap travay nou Ayiti, yo manje l. Yo manje yon kòb pou nou, swadizan yo di nou pa t travay, paske se konsa yo toujou manje kòb sou ou. Yo di w pa t travay pou mwa a. Ok, yo pran kòb sa yo, y al fè chanèl. Y achte chanèl yo pou yo fè emisyon. Mwen se emisyon sa te rele Ewoyin. Ou sonje emisyon an te rele Ewoyin an. Se kòb sa yo te pran pou yo te al fè chanèl yo avè. Ou konprann? Moun yo, moun yo, moun yo e konsa yo ye. Yo pa, yo pa lè yo pa peye yo, yo pran kòb yo pou yo fè afè yo. An tou lè ka, e,
gon yon dènye bagay ankò fanm yo. McDonald di ke li konn fè èd, li konn bay moun èd, li konn fè pou moun. Ou imajine w pandan mwen nan MJF lan, sè m nan akouche premye desanm, li manke mouri nan yon sezaryèn, m pa gen yon goud pou m voye ba li, pandansetan yo konnen m ap travay, m ap touche kòb. Pandansetan, adye mwen menm. Sa k pi rèd lan, li fè li fè nenpòt 6 jou nan lopital lan, e pa vre? Pou yo peye pil kòb paske se sezaryèn li fè, s on timoun li fè. Lè l fin fè sezaryèn nan, mezanmi yo pa gen yon goud pou yo achte medikaman. Tout la sent jounen Letènèl, m vin mèg! Tout la sent jounen m ap kriye nan MJF, tout moun wè m ap kriye e m ap eksplike yo, tout moun konn ki pwoblèm mwen genyen. Jiskaske sèm nan pa ka pa bwè medikaman paske l pa gen kòb pou l bwè medikaman, vant lan enfekte. Ou konn lè yon vant enfekte. Li enfekte paske l pa bwè medikaman. Malad la ap fè postim. Oh mon Dieu!
E Magdala te konnen wi lè sa. Tout nèg te konnen.
Tout nèg te konnen. Li pran pòz, li pat konnen bi, li te konnen, li te konn ap fè rizyèl. M rele prezidant lan. M rele prezidant lan, m rakonte l sa. Yo tout nèt te konnen, Billy tout nèt te konnen pwoblèm nan. Tout aset jounen m ap kriye, m pa ka manje paske tèt mwen cho. Ou imajine w vant yon moun enfekte, ou pwèske mouri. Ou ta di m menm mil peso kòm pi piti pou m voye pou l achte medikaman. Pwoblèm 700 dola ayisyen pou l t achte medikaman, m pa t ka voye l ba li. Pandansetan, McDo konn ede moun. Ou pat ka fem kadol, ou konn ede moun. Ou konn bay èd, wap okipe ti moun nan ofelina se sa w di w konn fè. Kom ou gen konkou sou YouTube, ou pral bay laptop, ou pral bay sesi. Ou te konn fè ou konsa epi mwen menm te konsa. Sa ki bel la, e Ati anko kom fi. Ok, jou, m sonje jou ta pral Ayiti an, e le Ati te fè diskisyon avan l te trete w engra, ou konprann. Ou imajine w moun sa yo, si yo te konn touye vè lan vant w moun. Ou konprann? Mwen menm te di sa a, si m te, lè m te nan MJF, si e atik te konn ap bay manje nan kay la, moun lan pa t ap janm manje. Paske atis se yon moun lè l fè w byen pou l repete w sa, li trete w engra menm jan a Makdo. Lè moun sa yo fè byen pou ou, yo di w engra, yo pale mal dèyè do w.
Moun sa yo, anfen. Anfen, swadizan anti president a ti mèsi anpil wi. Kòm president ou travay pou pòs ou a. Ou konn sak bèl lan m gen 5 mwa depim te kite ayiti pa vre? Desanm lan e pat 5 mwa l te fè? Desanm e m pral ayiti m di Macdo m pral ayiti Macdo pat menm vle m ale. pou m te ka rete pou m jwe. Pandan se tan, m gen sè m ki malad ki preske mouri Ayiti, li pa vle m ale. M di konsa, m di konsa, m ap fè sè m nan prete kòb, epi lè m al Ayiti, m pa konnen si m ap jwenn yon moun fè m kado yon ti kòb pou m remèt li, pou l ka achte medikaman. Men kòman McDonald ye? McDonald renmen kouraj ou. Li pa vle male pou mal oson moun non. Lò malad li pa konnen w. Se fòs ou l bezwen. McDonald se konsa l ye manje kouraj moun. Gen moun ki vin nan MJF li manje kouraj yo apre sa l mete yo deyò. Gen moun li fin manje lajan apre sa yo mete l deyò. McDonald men kòman McDo ye. Depi w gen kòb lave w. Depi ou pa gen kob tou li mete w a pa. M panse ke moun ki fè pati MJF yo kounya, kòm mwa Ayiti sou soulye l, panse kòm yo revoke l pou MJF lan travay li. Li panse, li wè DB, li panse se byen pou, ban m di w ti cheri, pou enfòmasyon w, wè jan w wè cho a, wè sa k fè w cho a la fè w frèt. Wè jan w kole nan mouda McDo a, ban m di w cheri, kou l fin itilize w, l pap bezwen w ankò. Swa l ap di w ou pa ka jwe, oubyen pa gen sèn pou, oubyen li fè yon fason li retire w. Ou tande, si w pa degaje w chache yon djòb pou w okipe madanm ou, pitit ou, pou w peye kay ou nan Sendomeng, se debe w ap pran li. Ok? Lè w wè debe w ap konnen se byen bon. Ou tande cheri? Kòm ou menm ou te tounen pòtpawòl pou MAKDO, ou te fè nenpòt 3 jou ou t ap mache e lapolis avè l. E MAKDONALD nou konn rezon ki fè polis pa vini tande. Nou konn rezon an. Ou mèt di nou mèsi. Ou mèt di nou mèsi. Ou wè sinon, sa te ka tounen nan moun'd ou ankò. Sa te ka pi grav. Di Bondye mèsi. Tande Macdonald. Kòm se pa nou ou te fè swadizan ou blanchi dosye, di Bondye mèsi se konsa ou fè'l. Ok? Ou pa janm konnen lè ou fè yon bagay pou ki sa'l bon. Mwen menm m'di ou sa. Ok? Kòm se polis ou te wè ou te ka pran pou nou, nou menm nou, yo ye aktyèlman la yo nan prizon pou yo t'ap pot ti manje pou ou. Nou just pa reyaji konsa. Pèdi nan prizon. M sonje dèn e le 6 lè n ap sot anlè a, lè n te gen pou n sot anlè a, nou soti vandredi non, vandredi 8? Vandredi, m pa konn, vandredi a? Yeah. Vandredi te 8? M pa sonje. Lè n te gen pou n soti anlè a n al kote nou ti e Balina pale avè l, li di sa k pase yo, ou pap peye nou an? Ou pap bagay? Malgre a di non, li pap peye. Li pa gon pou l ta bay. Pwojè l kanpe, nou kanpe pwojè l, li pap peye. Nou pa kanpe pwojè w cheri. Nou te di w konsa pou n fini pwojè a kòm ou di lè w fin jwe ou pap peye poukisa la a ki rezon? A ki enterè? N ap dòmi atè, n ap mal manje, n pa gen yon goud n ap touche epi nou menm sa nou la enbesil nou ye? Tout lòt yo tout lòt yo ap byen pase chak mwa se pil makèt depi mwa a rive tout nèt gen gwo bout makèt yo al fè epi y ap ouvri dèyè yo sou nou nan kay la gade y ap ban nou cho sou stati yo sa vle di nou mèt di konsa se E anbisye m anbisye, nou mèt di sa. Nou tout se travay nou t ap travay ansanm. Poukisa enpe ap byen pase epi lòt yo menm nan mizè ap pase mizè? Nou mèt di nou mèt di tout kalite sa nou vle di. Kòm m konnen nou gen pil pil fo kont nou pral pale pil tenten nou pral bay pil manti anba kòmantè nou mèt ale. Nou mèt ale. Kanpe a ki rezon pou n te fini n kou. Nou mande w si si w pa p peye nou. Ou di nou te mèt fè ventan t ap travay ou pa t ap ba yon goud. Mechan ou san kè. Ou pa tap banm kout je.
Wè lajan nou an manje nou an mwen menm mwen pa manje lajan m anfen. Ok mèb yo kòm se kòb nou ta achte l ou wè lajan sa w manje a li pap fè w byen cheri mwen menm m garanti w sa sou entènèt la li pap fè w byen. Wi pa gon pa gon mal ou fè.
Ou pa wè. Bondye wè.
Bondye wè wi.
Li mèt se jenerasyon an jenerasyon pitit pitit pitit pitit pitit ou la peye. Esye si wè tout moun ou fè travay lè MJF ou mete yo deyò ou pa peye yo. Bondye wè w. Bondye wè w tande mak di w. Tout moun sa yo ou mete deyò nan MJF. Konbyen moun gen nan MJF la? 7 moun? Nou ka di 7 fwè l la ladan w papa paske paske chak mwa chak mwa epi Sonsonn tou ou menm Sonsonn banm di w Sonsonn ati m raple m ke Sonsonn te ale bò pisin an l t ap pale avèk Maryo Menm kote a Macdo avèk tout ati yo, moun yo, yo te ap pale dèyè dol. Yo te di ke e, mesye a, kòman li rele ankò? Mario. Mario vini avèk maji, Mario vini avèk bagay, li pa vini konsa konsa, se yon bagay li vini pou l fè, se trèt yo e pil bagay. M sonje ou menm ati ou te ouvri bouch ou, ou te di ou tande menm Sosonn ap pale nan telefòn, li di konsa ke lè yo ba l kòb manje a, li pran 500 dola ladan. Raple w wi? Li te dil pral peye kay. M tande nou di konsa ke moun konn manje mil dola? E m konnen se 400 dola ameriken n te konn di moun konn manje pa mwa. E jou sa Magde te di lap met Sonsonn deyò. Sonsonn, Ati ouvri bouch li menm. Nou te la, Ati ou ouvri bouch ou menm ou di konsa ke Sonsonn ap pale nan telefòn li di ke 500 dola li konn pran li voye Ayiti. Natirèlman, Sonsonn toujou pran kòb yo. Lè Magde di kòm li konn bay 1000 dola ameriken Pou yo fè mache met lan kay la. Bon yo konnen. Ou konprann? Sonsonn pran kòb pa l. L al chèke yon 200 dola meriken ou 250 dola meriken. Pi rès kòb li l voye ba madanm li Ayiti. Bon nou, nou, nou. Li fè afè pa l avè l. Li fè afè pa l avè kòb li. Ou konprann? Nou pa manje kat sa. Kòm dènyèman lè n ap di ba nou enfòmasyon kòman fè n manje tout kòb sa yo n te pa rès achte a. Enhen. Yo pa t ka bagay. Yo pa t ka reponn. M konnen la yo pral pran tout fek e tout fo fich bagay depi ane pase foure wi. Pou yo bay prèv. E ban m di w ti cheri. Non manje, ou kòman ou fè konnen bilan sa? E sak achte yo pa make, yo pa bay fich yo menm? Yo, yo, konbyen yo ye la? 2000 dola? Sa fè 2000 dola? Epi, epi tou Zazou, ou raple w lè m t al dèyè w kòm ansanm avèk Ati an pou yon mwa? Ki mwa l te ye? M pa konn si se janvye l te ye. Sonson, mwen menm Ati, nou nan makèt la nou t ap achte. Bilan ki te, Antou, kòb yo te achte li te pou 12 mil peso. Ladann yo achte lèt yo, yo achte savon yo, yo achte fab yo, yo achte malta yo nan 12 mil peso. Yo te achte pi fò bagay. Sèl sa k te rete se te pwa. Pwa, epi avèk e, mori, ki sa ankò? Avèk bè. Se sèl sa, avèk aransò, se sèl sa yo ki te rete. E te 12 mil peso se 200 dola avèk li petèt ou 5 dola sou li. Èske ou konprann? Epi yon tap di, oh gade sa m gen ta achte, m gen ta achte pou 15 mil peso. Ou te gen tan fè 3 mil peso depi anlè. Dayè Sonson banm di w yon ti bagay. M konnen w byen Sonson. Sèl sa, m pat janm panse konnen si e konsa w te trèt, si e konsa w te ye. Ou k fè m antre nan MJF. Depi lontan m konnen w, m pa t janm panse. Kilè sa lò te rele nou sou do Dal lò t ap pale avè nou, ou t ap di konsa tout mal ki rive nou nan MJF se ou menm ki koz, ou t ap di ke o o Makdo pa fini lekòl, raple w! Bon m pa m pa bon m pa bezwen antre nan sijè sa yo, m pa bezwen di ki sa w konn di yo, m pa bezwen di yo, èske w konprann? Men Sonsonn ou se gwo trèt. Ni ou menm ni Mado, kòm se 2 menm nou ye. Mwen si Sonson ka kanpe pou l di n ba nou 30 mil pou n kite kay la. Sonson ap bouch ou. Ha monchè, ou gen sou ou papa. Sonson te konn moun lakay mwen. E ou gen sou ou. M panse gen anpil, gen video k ap vini toujou. M panse n ap pale. Waww. Ou konprann, gen kesyon k ap poze. M konnen a chak fo kont yo,

M rele on moun mwen nan telefòn lèm wè map mouri m dil konsa kem grangou sal ka fè pou mwen vrèman vre moun nan fè mal kotel kounya m vin soti kote moun nan li antre nou al manje Tanisha ou menm ansanm avèk tout mariw ya selon ou nal siveyem nal siveyem poun wè kote male. Nan gon bagay ankò Tanisha fè li desann anndan kay la li pran telefòn li lap fè vwa li fè lap anrejistre sa nap di wi nap pale nan telefòn yap veye nou.

Bay verite w. Epi banm di nou, pa vin, pa panse konnen ke moun se kòmsi se pou èd nou vin pale la, kòm m konnen ke sa nou pral di se pou nou ka mande, nou pa menm jan avè nou. Non m konnen se sa staff la fè sa, yo menm yo fè sa pi byen, m panse se yo. M konnen videyo sa yo ki lage la, yo pral pale wi. Wi. Yo pral bay anpil manti, yo pral fè live pou yo pale pou yo bay anpil manti. Rezon, pa gen okenn rezon vrèman, se ou manje lajan nou ou pa peye nou, se sak fè nou te moute entènèt la poun di mi ki moun nou ye, ou pa moun, a tout staff lan, nou son bann visye, nou konn lajan anvan moun, ok, nou son bann visye, konprann, kòm Ati gen 11 pousan nan MJF, Sosonn gen 11 pousan, Macdo gen 15 pousan. Li pa gen 15 vre non li di gen 15 vre Macdo pa gen 15 pousan vre. Nou mèt manje, nou mèt manje 5 pousan pam lan nou mèt manjel. Nou mèt manjel ok manje. Tande manje yo li pa fè nou byen paske pa gen anyen ou fè pou pa peye. Paske ou raple w lò te vòlè kòb sòl mwen Ayiti an. Gade ou depanse voum nan machin ou an jiska se sak pase ou pèdi l pa vre. Sa vle di ou pa dwe fè moun mal nan lavi ou tande lè pran 5 goud pou yon moun ou mèt pran yon goud ki pa pou wap peye milyon dè milyon pou li ou tande e sa fè mwen lè yon moun fèm yon mal m pa ale okenn kote pou ou m just kite sa nan men God lan m just kite pou Bondye aji pou mwen pito e men m just kite Bondye aji pou mwen tande Macdonald. Ou panse konnen m pral fè tenten de ou, kòm lè nou ta pale ou te di konsa ke piga ou egri pike ou, paske ou konnen ou antò pou nou fè nou, sa vle di ou gentan panse ke nou pral fè ou, pandansetan, mi a mòn nou pa malfektè, nou pa gen anyen nou pral fè de ou, sèl sa, nou just kite Bondye pou l aji pou nou. M konnen Macdo gen pou l rele ougan an, li konn abityal lakay li a. M konnen ou gen pou rele pou al mache dèyè nou wi. M konn sa. N ap tann ou. M konnen swa w al Ayiti kote l oubyen w rele l nan telefòn. Tou an mawon, wi l pral Ayiti an, ou konprann?
E w al Ayiti w ap desann pi lwen ke wout frè. Ok? Kòm ou di papa w lòtbò, oubyen w al Aken, w al Aken ka manman w oubyen m pa konnen. Kòm papa w lòtbò oubyen w al jwenn papa w. Ou tande si w pa ka al viv Ayiti. Ou tande cheri. M konnen w ap rele ougan an wi, w ap rele l. Rele misye tande, rele l. Di l travay tou paske w ta renmen li non. Kòm ou te di, lè Woodly te deyò a, lè w te mete l deyò a, ou te fè konnen ke paske ou te aprann tout sa Woodly ti de ou yo, an palan de tout manti ou ta fè, tout sa te konn fè yo, paske ou te aprann li te di, yo te di konsa, nenpòt kote ou jwenn avèk ou dlo, w ap tire l. Enben, lavi m sou kont ou, tande, Makdonal, paske ou toujou di konsa, kòm ou te di w ap tire li, kòm nou menm, sa ou fè nou an, se paske li fè nou mal, nou pa yon enbesil, ou tande, sa ou fè nou an, li fè nou mal, se rezon sa ki fè nou vin pale, nou vin pale avèk fanm. Ou tande m Enben kòm ou te di wap tire ou di lavi nou nan men w wa tire nou wa touye nou Kòm kòm ou ou ou ou Pa reve sa k rive nou an Euh Anben se la nap mete yon yon fen avèk videyo sa ke nou te pote pou ou an E nap di w kon kontinye swiv mwen menm aktris Isabelle sou chanèl pa m lan Ou konprann nap toujou gen ti bagay kap vini, gen video, nap toujou pale kesyon, kite kesyon pou nou pou nou reponn, ou konprann, paske m konnen McDonald pral fè video pal pou l kontredi sa nou di an, ou konprann paske swa dizan l ranplase nou nan pwojè l yo, m konnen l pral fè video, mi fon live, wòl de sa lap fè an, ou konprann nou menm nou la. Nou la sou kont McDonald lavi nou nan men nou so an tou lè ka se te yon rèv lè di Bondye vin fè ti pati sa avèk nou tchao a tou pwochèn babay.